Madame, Mesye, bonsoir. Jodi 16 16 mas 2025, yon nouvèl edisyon Randevou antre lakay ou. Mwen se Jacquelin Belizaire. Kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a. Etazini nan vwa Vis Prezidan JD Vance, Administrasyon Trump lan mande patisipasyon tout gouvènman an nan kanpay kont imigrasyon ilegal pandan yon vizit sou fwontyè amerikano-meksiken an. Diskisyon ant Etazini ak Kanada nan moman Washington mete an aplikasyon yon tarif 25 pousan sou Kanada. Epi nan peyi Dayiti, Leslie Voltaire ap pare pou li pase mayèt la bay Fritz Alphonse Jean kòm prezidan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, kpt. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Etazini, Vis Prezidan JD Vance ankouraje yon kanpay sere-boulon kont imigran san papye ak patisipasyon tout manm administrasyon Trump la. Detay avèk Jeanty Augustin Junior.
Vis Prezidan JD Vance di fòs ameriken yo pa pral anvayi Meksik malgre prezidan an te deziyen katèl dwòg yo kòm òganizasyon teworis etranje, sa ki louvri pòt pou yon posib aksyon militè. Chak jou, n ap kontinye kenbe fontyè a an sekirite. Sa vle di, imigran yo ap fè mwens krim, ap gen mwens fentanyl k ap antre nan kominote nou yo. Sa vle di, plis sekirite pou pèp ameriken an. E wi, nou konnen pwoblèm fwontyè a, kriz fwontyè a anba administrasyon Biden nan, se te yon kriz nasyonal, men li te afekte anpil kominote isit la. Yon jounalis te mande l, Si gen refleksyon ak diskisyon k ap fèt sou kesyon pou fòs militè yo ta antre sou teritwa meksiken an, Vance te reponn, Non, pwochen kesyon an. Li te refize bay detay sou nenpòt atak oswa lòt aktivite militè ki ta ka fèt. Se konsa, koute, mwen pa pral fè okenn anons, Konsènan tout envazyon Meksik yo isit la jodi a, prezidan an gen yon pòt vwa, e wi, li pral pale sou poblèm sa yo lè li va jije sa nesesè. Vis prezidan an te vizite Eagle Pass ansanm ak minis defans ameriken an Pete Hegseth, ak direktè nasyonal ransèyman an, Tulsi Gabbard, pou l te fè lwanj pou rediksyon moun k ap travèse fontyè a ilegalman. Minis defans ameriken an deklare, Nou gade pandan plizyè dizèn lane fwontyè lòt peyi yo te an sekirite, pandan pa nou an te ouvè ak yon envazyon dwòg, vyolans ak dezòd pou kominote ameriken an. Sa sispann sou gouvènman Prezidan Trump la. Vis Prezidan Vance di administrasyon an toujou ap travay pou ogmante kapasite li pou fè depòtasyon an mas Tyonp te pwomèt pandan kanpay li a. Direktè Nasyonal Ransèyman an, Tulsi Gabbard, ajoute. Misyon nou trè klè. Objektif nou se kenbe pèp ameriken an an sekirite. Mwen rekonesan paske m nan ekip Prezidan Tyonp rasanble pou akonpli misyon sa a, li eksplike. Kòz pwoblèm yo Se paske yo bezwen plis finansman epi li pretann ansyen Prezidan Joe Biden te demantibile aparèy pou fè respekte lwa imigrasyon yo. Jeanty Augustin Junior, voa Kreyòl.
Epi aktyalite a toujou konsènan Lèzetazini, Chanm Depite ameriken an, kote Repibliken yo an majorite,

Wi, depite yo pran desizyon an kont Greene poutèt li te pale byen fò alòske Prezidan Donald Trump t ap prezante yon diskou devan 2 chanm Kongrè a reyini madi ki sot pase la. Gen 224 depite ki vote pou e 198 lòt kont rezolisyon sa a. Depite Greene, li menm, pa eksprime okenn regrè e li menm di li pare pou l refè sa ankò. Prezidan Chanm nan, Mike Johnson, te fè yon te fè yo mete Greene deyò nan sal la lè depite Texas la t ap plede entèwonp Prezidan Donald Trump. Depi Greene te rele lè prezidan repibliken an te di Pèp ameriken an ba l yon manda moun pa janm wè depi plizyè dizèn lane, enben Greene te deklare Trump pa gen manda pou l koupe Medicaid, sa vle di, donk asirans sante pou moun ki pa touche gwo lajan yo. Demokrat Alexander Greene twouve l nan onzyèm manda l kòm depite e li se youn nan vwa ki te leve pou mete Prezidan Donald Trump ann akizasyon pou atak 6 janvye 2021 an sou lokal Kongrè ameriken. Epi lòt pwen nan aktyalite a gen Prezidan Donald Trump ki bay konpayi otomobil ameriken yo yon egzanpsyon pou yon mwa sou tarif 25 pousan ki sot mete sou enpòtasyon ki soti Meksik ak Kanada. James Pierre ap rejwenn nou pou plis detay ak reyaksyon kèk palmantè ameriken sou dosye sa. James?
Jacquelin a tout a fè a prezidan Donald Trump sa gen 2 jou te pran desizyon li di ke li pral mete yon frè ladwann a 25 pousan sou Kanada avèk Meksik jodi a avan menm ke nou kòmanse pwogram sa a prezidan Donald Trump ki kounye la ap bay yon konferans de près deside mete yon kanpe sou desizyon sa a ke li te pran men sa pat anpeche ke dè parlemantè demokrat e repibliken yo reyaji pa rapò a yon tèl desizyon.
You've allowed to destroy our country. Nan diskou li devan 2 chanm nan Kongrè a, Prezidan Trump te anonse lap mete frè ladwann jiska 25 pousan sou Meksik ak Kanada. Jodi jedi a, Prezidan Etazini an Donald Trump fè bak sou aplikasyon tarif sou Meksik pou nenpòt machandiz ki tonbe anba akò komès Etazini-Meksik-Kanada a. jiska 2 avril, men li pa mansyone okenn soulajman pou Kanada, dapre Depite Byron Donalds, frè ladwàn Prezidan Trump vle mete sou Lachin, Kanada ak Meksik yo ap ede sekirize peyi a. Nou dwe fè tout sa nou kapab pou sekirize nasyon nou, pwen final. Nou dwe pwoteje pèp nou, nou pa ka kite fentanyl ap touye moun nan peyi nou, nou dwe fè tout sa nou kapab pou anpeche sa, se sa prezidan an ap fè isit la. Prezidan Etazini an, Donald Trump, ogmante tarif sou pwodui chinwa yo a 20 pousan semèn sa a. Li di sa ap ede peyi li konbat komès ilegal fentanyl la. Yon lòt bò, prezidan Meksik la reponn tarif prezidan Trump yo. Nan yon konferans pou laprès, li di pa gen okenn rezon ni jistifikasyon pou desizyon Trump la. Depite Gregory Meeks di desizyon frè ladwàn prezidan Trump ap pran yo pral gen gwo konsekans sou ekonomi Etazini an. Lè w gade pwogram tarif li a, li di li bon pou Amerik la, Epi li ap retounen djòb yo. Si w pale ak nenpòt ekonomis, yo pral di w se pi gwo erè yo janm tande. Sa ap fè pri yo ogmante, sa ap fè enflasyon monte, epi n ap pèdi djòb Ozetazini. Daprè Reuters, Inyon Ewopeyèn, pa egzanp, aplike yon taks ladwàn 10 pousan sou enpòtasyon machin, ki 4 fwa plis pase to tarif machin pasaje Etazini ki se 2,5 pousan. Poutan, Etazini kontinye ap ranmase yon tarif 25 pousan sou kamyonèt ki soti nan lòt peyi, eksepte Meksik ak Kanada. Depite 46 zièm distri nan Kalifòni an panse ekonomis yo dwe bay Prezidan Trump tan anvan yo kouri reyaji. Mwen etone de sa, men mwen panse Si nou pale sou tarif resipwòk, sa fè sans. Gen anpil bagay k ap chanje. Nou dwe wè kote sa ap vini. An 2024, endistri otomobil la te reprezante plis pase 202 milya dola enpòtasyon ki soti ansanm nan Kanada ak Meksik. Kanada sitou ekspòte petwòl brit ak lòt pwodui enèji ansanm ak machin kòm yon pati nan chèn fabrikasyon otomobil nan Amerik di Nò a. Depite Maxwell Frost di sitwayen ameriken dwe pare paske lavi a pral pi chè. Sa ap gen yon enpak sou konsomatè yo. N ap wè pri yo ap ogmante nan plizyè domèn. Pou site kèk egzanp, gaz la ap monte. Premye kote nou enpòte petwòl, se Kanada.
Prezidan Trump ki nan konferans de près sa a konfime ke l te pale avèk Prezidan Meksik la avan ke li pran desizyon pou mete yon kanpe sou tarif kont Meksik avèk Kanada, yon desizyon ke Prezidan Meksik la li menm li aplodi, li di ke 2 peyi sa yo dwe kontinye fè anpil biznis ansanm. Jacquelin. Aktyalite a ann Ayiti toujou, plizyè sektè nan vi nasyonal la reyaji sou bilan 5 mwa jesyon Leslie Voltaire a nan tèt Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon, yon korespondans depi Pòtoprens.
Yon responsab sendika sektè ouvriye yo, Dominique Saint Eloi di atant popilasyon an pa konble pa rapò ak pwomès Leslie Voltaire te fè yo. Pou sendikalis la, reprezantan Fanmi Lavalas la pa kenbe pawòl li. Lespri Vòltè te mete yon espwa nan tèt nou ki te fè kè nou kontan. Li te di nou avan l kite tèt cpt a, l ap debloke yon wout nasyonal. Bon, demen si Bondye vle, se va misyon misye k fini nan tèt cpt a e jiskaprezan nou pako jwenn repons. E dabò, nou tande kòm kòm Fondè Kretyen Woutye Se nan menl ke l ye, nou wè fatra ap fini avèk moun, pa gen wout ki ranje, epi tou nou tande se 500 milyon goud, se konbyen milyon, se 4 milya, milyon, milyon dola pou kesyon ayopò Jakmèl, se 500 milyon goud pou pou met yon ti beton nan nan ayopò Antoine Simon Simon Okay Okay, donk nou menm jodi a nap mande fò ke ULCC, lakoudèkont, pou yo kapab, tout enstans yo, pou yo kapab al mennen bon jan ankèt sou fòm depans sa yo ap fèt. Defansè dwa moun Pierre Espérance kalifye kòm katastwofik bilan Leslie Voltaire li kwè ki ranfòse koripsyon nan administrasyon piblik la, sitou nan fason l pwoteje 3 konseye ki enplike nan skandal bnc a. Premye tan, pa bliye ke Se lavèy Leslie Rivol te pral pran tèt cpt a, rapò ILCC a parèt. Rapò a parèt, yo enkilpe moun yo e nèg yo, 3 brakè sa yo, 3 vòlè sa yo, yo jwenn yon sipò enkondisyonèl bò kote Leslie. Menm aprè rapò bnse nèg yo kontinye ap ramase lajan nan men moun, yo awogan, yo te menm oze pou yo revoke direktè jeneral ulcc. Wè donk nan kesyon batay kont enpinite, kont kòripsyon se zewo. Ensekirite a tou pa gen anyen paske. Demen vandredi 7 mas 2025 lan, reprezantan pati politik Fanmi Lavalas la, Lesly Voltaire ap gen pou l pase lidèchip konsèy la bay Fritz Alphonse Jean nan kad prezidans tounant lan. Pierre Espérance swete nouvo prezidan ka pete a va mete sou kote 3 konseye ki enplike nan skandal koripsyon bnc a. Panse ke fòk 4 lòt yo ekate nèg sa yo, ekate kansè sa a nan cpt a pase nèg sa yo se yon veritab kansè pou tranzisyon an. Plizyè sitwayen ki pa t vle pale nan mikwo ak devan kamera an salye lidèchip Leslie Voltaire nan tèt Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an. voa Kreyòl, Pòtoprens.
Fò n di ke Leslie Voltaire bò kote pa l, enben li bat bravo dèske l mete an branl Konsèy Elektoral la ki mete pwosesis elektoral la sou pye. Epi lòt pwen nan aktyalite a, plizyè òganizasyon sosyo politik ki regwoupe tèt yo anba bonèt Komite Pilotaj Inisyativ Fòs Òganize, IFOG, mande plis koezyon ant Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, laprimati, ak Direksyon Jeneral Polis la pa rapò ak planifikasyon operasyon kont gwoup kriminèl Viv Ansanm pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Yon repòtaj Renan Toussaint depi Pòtoprens. Moun kap dirije
Vandredi 28 fevriye pase an, te gen yon konsèy dè minis e konsèy siperyè polis nasyonal lan premye minis Alix Didier Fils-Aimé ap dirije te patisipe tou. Men direktè jeneral pnh lan Rameau Normil antan ke manm pat prezan. Se te pou prepare yon plan estratejik pou rekipere sèten andwa gang ame yo okipe epi anpeche yo anvayi lòt andwa. Eliane Wilner, pòtpawòl Komite Pilotaj Inisyativ Fòs Òganize, IFOG, mande plis koyezyon ant egzekitif lan ak Direksyon Jeneral Polis Nasyonal lan pou rezoud pwoblèm ensekirite a. Ki sa popilasyon ap tann? Ke gon amonizasyon pafèt ant laprimati, legzekitif an swa e la pnh k ap bay rezilta nan pwoblèm ki gen la a. Pi gwo pwoblèm pèp ayisyen an ap konfwonte se ensekirite, grangou ak lavi chè, daprè Duvil Dominique, youn nan responsab IFOG. Tan aprè di mwa, poko janm gon bagay ki fè pèp la satisfè. Men pi gwo ensatisfaksyon pèp la, se lavi chè a e se ensekirite a pèp la ap mande pou yo mete men yo sou li, pou yo chèche yon fason pou yo rezoud sa pou li. Anplis de sa, plizyè santèn milye moun kouri kite lakay yo akoz vyolans gang ame yo. Védrine Clifford, manm Inisyativ Fòs Òganize, mande otorite o plase yo souke kò yo pou fasilite deplase yo retounen lakay yo. Pou Leta a kanpe pou l di sa ke l ap di avèk moun yo, pou moun yo viv yon yon vi nòmal, yon vi avèk yon kondisyon kote ke pou ni timoun yo ka retounen lakay yo pou yo prann chemen lekòl, kote ke pou chak paran chak moun retounen lakay yo nan jan sa ta sipoze fèt. Renan Toussaint pou voa Kreyol, Potoprens. Epi jodi a se jedi nou gen randevou ak koze fanm, envite nou se Cynthia Cara ki fè pati premye jenerasyon fanm ayisyèn ki jwe wòl manadjè nan milye mizikal la. Yon prezantasyon Glorieuse Nelson. M se Ayisyèn, se sèl sa m ka di. Se kilti m ke m renmen. M renmen kilti a. Pou mwen, m panse ke nou, li pa deyò ase. Fò moun te konnen l nan tout pati di monn. Cynthia Kaara se yon dizayne, antreprenè ak aktivis ki pasyone de mizik ak fashion depi adolesans li. Mete sou sa, Cynthia se youn nan premye fanm ki angaje l nan pwomosyon ak manajment nan milye mizikal ayisyen an. Sou epòk pa mwen, Se te yon bagay ki te trè ra. Te gen Les Deux Femmes Production, te gen Mahalia Stein ki te nan pati pa m lan, ki vle di nan pwomosyon, nan manajman. Kounye a gen plis fi. Cynthia gen plis pase 40 lane karyè. Li travay avèk anpil atis ayisyen tankou Master Dji, Belo, gwoup mizik Fantoms, Paul Beaubrun pou n site sa yo sèlman. Li fè eksperyans travay avèk de gwo antrepriz ameriken tankou Converse, Wilsons Sporting Goods osinon MTV. Malgre li kite Ayiti lontan pandan jenès li, Cynthia toujou degaje l pou l fè pwomosyon peyi l. Li pa ka kite m e m pote l keseswa kote m ale avè l e mwen espesyal a mwen menm. E keseswa kote m ye, tout moun konnen se Ayisyen. Keseswa kote m travay, konpayi ameriken ke m travay yo, yo konn se Ayisyèn mwen ye, m pa negosye sa. Kèk jou apre Prezidan Luis Abinader konsidere gang Ayiti yo kòm teroris, gouvènman dominiken an pibliye yon lis 26 baz gang k ap opere nan peyi Dayiti. Pami yo, Gang 5 segond, kraze baryè, Dèlma 6, Gran Ravin, 400 Mawozo, Taliban, Kanaran, Baz Gran Grif, Savyen, Kokorat, San Ras, Belekou, Ti Bwa, Kache Dife, Pyè 6, Simon, Pele, Baz Pilat, Chen Mechan elatriye gouvènman dominiken an pase ajans ransèyman ak sekirite leta dominiken pou pran dispozisyon nesesè pou anpeche manb gang sa yo travèse rantre sou teritwa dominiken an. Yon lòt kote, deplase nan kan ebèjman Repiblik Ekwatè nan Dèlma 41 ap viv nan malsite. Se dirijan yo nan òganizasyon Lavi ki fè konsta a nan kad yon vizit yo te genyen nan kan sila. Yo mande otorite yo pou pran bon jan mezi pou fasilite viktim yo tounen lakay yo. Ebyen Rene Felito alyas Kesnel se non yon endividi lapolis nan Sidès arete poutèt li touye yon sitwayen nan seksyon kominal Kòk Chante komin Jakmèl. Rene Felito 40 lane avwe li komèt zak malonèt sa avèk yon ponya. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan jounal tout Ayisyen konekte. Ankò yon lòt fwa Fouco Marcus Buthon ki rantre lakay ou pou edisyon. sila. Se yon plezi ankò yon lòt fwa pou nou debake lakay ou, bonjou Buton, kòman lavi a ye, kòman nwit la te pase. Bonjou Fouco, bonjou a tout zanmi yo ki deja pran chèz yo, pami yo gen Marie David, Wiltane Pius, e se kèk moun ki deja pran chèz yo pou fè wout la avè nou pandan 2 zè maten an la, se yon plezi pou nou la, e nou salye tout moun endistenkteman, kèlkeswa kote ou ye ki konekte, jounal tout Ayisyen konekte. sou tax 609. Son plezi. Egzakteman.
Ebyen, medam, matmwazèl se mesye, n ap kòmanse nan lentènasyonal la. Ou raple w Biton depi lè prezidan Trump monte, li menm li di l ap pwòpte Lèzetazini. Se pi gwo istwa. L ap rantre nan istwa peyi Lèzetazini pou m byen di kòm prezidan ki depòte plis moun. Wi.
Ebyen gason m, vòl yo fini an Ayiti.
Pa gen, bay la koute twòp kòb. Ekoute trop, kounya pou wap imajine ou pou wap ranmase moun yo, ou fin ranmase yo fò mete yo nan espas, fò mete yo nan avyon, avyon an koute,
ok, wi se avyon leta, se avyon militè, ebyen kounya la, Apre sa, pou travèse, soti Lèzetazini, ou pral ann Ewop, ou pral ann Azi, ou pral ann Afrik. Wi.
Non, bon ti bagay ki piti nou, men m pa konnen ki lòt estrateji yo pral kreye la. Donk, men, e lè w ap gade kantite moun ki depòte sou administrasyon Biden nan, ansanm avèk administrasyon Trump, donk, y ap fight la. Chok pwès ki pa san lè. Donk, apati de kalkil sa yo, anpil moun di, a, ou pa wè vre, yo konn toujou ap dou demokrat se si, demokrat se la bo. Sa ki gen nan repiblike, repiblike yo pa nan pase pa kat cheme pou la ponjon ti twal ba ou pou l di ou pase nan jè. Ou kope l di ou jè ou gen kaka, e sa l di ou li fini menm. Pa gen ipokrizi, jè li ya. Non, yon ki direk pase lot. Yeah.
Donk men demokrat la menm gon jan lap kare so poul blage bagay la nan kòlèt. Moun yo rele ipokrit karesan yo. Men e repibliken an Biton li pa nan rans ansanm avèw je w sal lap diw je w sal. Ou santi poupou lap diw santi poupou. E gen moun ki pat janm panse ke komsi demokrat te konn depote moun nan nivo sa tou. Gen moun ki pat panse sa. Oh yo toujou depote plis wi. Wi, gen moun ki pat janm panse sa. Ah, yo toujou depote plis ke repibliken. Wi. Sof ke sa ki pase, fòn fè moun yo konprann sa, se ke repibliken an li menm, li plis pale nan medya nan kesyon depotasyon. Men demokrat la li menm, li pa preske mete kamera sou pati sa ansanm avèk mikwo. Wi donk tout chif yo rete sere. Ui se lè w tande detanzantan yon ti avyon ap tonbe la yon ti avyon prale la yon ti avyon yo ap depòte moun san kanpe pandantan sa yo ap fè yo ap fè pwopagann pou pwogram yo genyen pou pwogram pou imigran pou pwogram pou moun rantre nan peyi yo a legal men an menm tan tou se ravaje yo ap ravaje
depòtasyon an rèd men Lè repibliken yo menm, yo tou kanpe klè nan medya yo di w depòtasyon sa yo ap di w la yo just di w li. Diferan ansanm avèk demokrat men lè w gade tou de se ameriken se 31, 21 menm tenyen tout se batay batay pou ke yo kapab e grandi ekonomi lakay yo pou m byen di. Donk, e pou nou avanse, ou raple w nan jou pase yo te gen yon kantite taks yo ta pral ogmante sou machandiz k ap soti nan peyi Kanada, Meksik, Akin, pou site sa yo sèlman. Ebyen, Trump oblije teke Lizil pou yon dezyèm fwa. Oh! Anpil rezistans, raple ou nan jou pase yo se ke e te gen ti pale ki te fèt ansanm avèk prezidan Meksik la, yo te di apre yon mwa, mwa rive. Oh! De menm tou pou Kanada, mwa rive. Ebyen, kounye a la, Pa bliye, gon pakèt moun k ap fè biznis machin, k ap fabrike machin. Donk kounye a la gason, konsekans lan li p ap sèlman sou Etazini, l ap touche lòt peyi. Lòt peyi yo tou lè yo pral pase, se sa wi lè fòs yo pwopòsyonèl la gason. Egzakteman, lè chak peyi yo genyen, genyen e souverènte pa yo. Sa son lòt bagay. Non sèlman de souverènte gason, lè w ap pwodui, ou pa twouve w nan pozisyon se konsomatè sèlman ou ye. Wè lè w konsomatè sèlman, kèlkeswa sa yo ba ou, se tamglòt vale l pase fyèl w ap pete. Grangou ap touye w. Ou fin vale l. Wi. Pa bliye Meksik ap bay Lèzetazini, Lèzetazini ap bay Meksik. Kanada ap bay Lèzetazini, Lèzetazini ap bay Kanada. Nou youn pa fòseman depann de lòt. Si kounye a la, m te konn achte ti boutèy dlo sa 100 goud ou deside ajoute 25 pousan l ap vin koute 125 goud, ebyen Biton, telefòn sa k ap soti lakay, telefòn sa k ap soti lakay pa w, k ap vin lakay pa m, ki te koute 100 goud tou, m ap mete 25 goud sou li. Evidaman.
Bagay la se give to give, tout moun ap defann enterè lakay yo.
Men se bagay ki bèl lè peyi a gen libète ekonomik li, ou konprann, li gen kapasite pou l pwodui. Men m pa si ke bò lakay pa nou n ap swiv egzanp sa yo non, m pa si de sa. Ok, an avanse, m pa si.
E pa pou nou plante la tè, nou pa pou chache ou a pou nan lese kle nou, nou komanse ap panse ki sa anbasad la apral di.
Wi, se vre. Ya, sa yo fonksyone, ou ka konprann. Donk, koun ya la, gason m, Lè w tande bak ap fèt paske sa k ap soti nan peyi Lèzetazini ki prale Kanada, moun yo pral achte l pi chè. E sa k ap soti Kanada tou ki prale Ozetazini, sitwayen ameriken yo, yo pral achte l pi chè. Donk abse a pap nan dèyè yon sèl moun, l ap nan dèyè tou de. Men nou tou ap peze, nou tou de ap gen doulè a. Se sitwayen yo k ap peye sa. Donk, nan sans sa, gwo bizisman yo oblije relan mwen, yo di Toto Tchouk talè poko, poko, poko depoze sinyati a gason, poko tape sou a. Reflechi anvan, hein. Pase, il y a danje, il y a danje mon garçon. Donk, yon lòt bak ki fèt, ebyen, yon dosye n ap kontinye swiv pou nou konnen kisa ki pral fèt. Ebyen genyen Jet Blue ki di li poko ka vini nan peyi Dayiti, raple yo te anonse yo kanpe vòl yo sou Ayiti, li espere pou l kapab reprann vòl yo apati de jen 2025 k ap genyen pou rantre la. Antouka, n ap swiv dosye yo de prè pou nou konnen ki sa ki pral pase. An palan de Jet Blue, Biton, yè nou t ap asiste Lesly Voltaire avèk divès manb nan gouvènman an te debake yo al inogire pou m byen di èpòt entènasyonal.
Gwo koze, e gwo koze. Antoine Simon

Ebyen vwala ou ta pran. asiste kòman moun yo ap fè seremoni, wè sa m di w la, kòman yo ap dekouvri èpòt entènasyonal lòt semèn pou Marcus desann. Bonjou Marcus! Kòman lavi a ye gason m?
Bonjour Fouco, bonjour Abuton a et a tout fanatik ak oditè ak seksyon 9 yo, trè kontan rejwenn yo la ankò yn fwa pou nou kontinye e fè travay la ansanm, mwen di ansanm paske echanj ke fanatik yo e enkondisyonèl yo ap fè nan chat room nan yo konn ede nou nan devlopman ke nap fè yo donk li ekstrèmeman enpòtan pou yo di sa yo panse sa yo E konnen sa yo kwè ki dwe ajoute nan gwo devlopman sa ke n ap fè, donk nan kad enfòmasyon, analiz ak kòmantè. Nou trè kontan la ansanm avèk yo pou n akonpanye yo. Pa pou n fè fòmasyon yo non, men pou nou akonpanye yo nan jwenn enfòmasyon pou n kapab retire peyi a nan sa li ye la. Enteresan, gen yon zanmi ki rele Wilcliff ki poze kesyon Marcus, ki mòd inogirasyon sa Fouco? Kisa w ka di l nan dosye sa a? Pa gen pwoblèm. Non men e zanmi sa li byen poze kesyon an paske yè m ap veye tit nan jounal, m ap gade kotidyen yo sa yo ekri, mwen tonbe sou youn ki ekstrememan enteresan ki fè bri an menm tan. Se Le Nouvelliste ki ekri inogirasyon di futur ayopò entènasyonal. Sa vle di li gen tan inogire pandan ke l poko egziste. Non, tann, tann, tann, tann.
Tande, m pa fin konprann twò byen. Sa vle di yo inogire yon futur.
Ki jounalis ki siyen anba atik sa?
Oh.
E

Si, ok, sa ka rive ke èpòt lan ka resevwa avyon, men nan kad transpò entè-urben. Donk, son ayopò, son bagay nasyonal. Men, kounye a, poun fèl sòti nan stad sa, poul rive nan stad entènasyonal, donk, kote li ka resevwa vòl de leksteryè, fòk nou vrèman envesti nan mete dè enfrastrikti ki apopriye pou sa. Sa vle di, nou elarji kad la. Si n poko rive la, sa vle di se travay yo k ap lanse. Donk, lè gen lansman, ou ka di lansman, men w pa ka di inogirasyon, paske depi w di inogirasyon, travay la fini. Ou konn sa m konprann, bon, avan w avanse. Sa m konprann nan, sè ke genyen yon pratik nan peyi Dayiti. lè yon nèg rete kèlke jou oubyen kèlke zè sou pouvwa a, li toujou di aske pou l mache inogire tout sa k poko fini. Petèt son kredi pou yo di kèk sèm moun ki te inogire tèl bagay wi. Paske m pa konprann sa. Y ap prepare bilan egzamen final.
Wi se vre. M pa konprann nèg isit. An plis, si se konsa y ap fè bagay yo, mwen m wè Ayiti, degole Ayiti nan 50 an ankò. Paske m pa ka konprann mezanmi. Se tout la sent jounen Voltè ap monte avyon. Lè w ap desann nan èpòt an Repiblik Dominikèn, menm èpòt ki pi raz an Repiblik Dominikèn, li pi rèd pase ayewopò Tousen Louvèti la.